Coucou mes amours comment allez vous mwen kontan retrouve nou ankò yn fwa nan yon lòt video siw se yon manman pitit oubyen w se yon papa pitit oubyen yon jou nan viw ou ta renmen gen pitit video sa ou paka pa gadel e ou paka pa patajel pran pozisyon ou santiw pi alèz la pou swiv ansanm avèm. Ou kapab remake nan tit videyo a, nou vin ba ou 8 sekrè pou pitit ou pa yon ti dejwe, oubyen pa tounen yon ti delenkan, oubyen tou yon moun lavi l tèt anba. Bon, premye bagay ke ou dwe mete an aplikasyon, lè w ap fè edikasyon pitit ou, ou pa bezwen timoun nan pè w. Pa fè timoun nan pè w. Gen anpil nan nou ki pral di m konsa, bon, se pou timoun nan pè m yon fason pou l kapab mache sou prensip mwen. Men kite m di ou, Ou pa bezwen pitit ou pè w, ou jis bezwen l respekte w. Ki diferans ki genyen avèk lè timoun nan pè w avèk lè li respekte w? Lè timoun nan pè w, lè ou la, l ap prèt pou l pipi sou li. L ap mache tèt anba. Li pè pou li pa di oubyen pa fè yon bagay ki pou ta fè w fache, swa pou bat li oubyen pou mete l nan pinisyon. Men sepandan, lè ou pa la, humm, jan granmoun lontan yo toujou di, lè chat pa la, rat pran kay. Depi w pa la, l ap pwofite fè. Tout sa li konnen ke ou pa vle pou l fè. Men, lè timoun nan respekte ou, kit ou te la, kit ou pa t la, l ap fè tout sa ki depan de li pou l mache selon prensip ke ou te ba li. Ou pa bezwen l pè ou. Dezyèm sekrè ke ou dwe mete an aplikasyon pou edikasyon pitit ou kapab yon reyisit, se si ou se yon manman, se ou menm sèlman k ap leve timoun nan, oubyen ou se yon papa, se ou menm sèlman k ap leve timoun nan, ou pa ansanm avèk manman l ankò, oubyen ou pa ansanm avèk papa l ankò, Pa fè timoun nan pote chay la. Nou souvan, sitou lè nou fache, nou tonbe joure timoun nan, ras manman w, tèt papa w, ou sesi, ou sela. Pa pale l mal de manman l. Pa pale l mal de papa l non plis. Paske se pa li menm ki koz nan sitiyasyon y ye a. Se te desizyon de granmoun pou yo pa ansanm anko. Donk pa fè timoun nan pote chay la, sispann pale l mal de manman l. Ou pa ansanm avèk manman l ankò? Ok! Men, jere pwoblèm ou ansanm avèk manman l, pa pale l mal de manman l. Jis fè timoun nan konprann ke ou pa ansanm avèk manman l ankò oubyen ou pa ansanm avèk papa l ankò. Men, papa l toujou rete papa l. Twazyèm sekrè ke ou bezwen konnen se pa di pitit ou vye mo. Pa di pitit ou vye mo. Gen anpil paran ki pran plezi yo, yo pran sa fè tounen yon abitid. Chak fwa timoun nan fè yon bagay ki pa bon, yo pa ni bat li, ni ba l pinisyon, men yo kòmanse ba l jouman depi jodi a rive jis demen maten. E sa w tande a se pa nenpòt jouman, se jouman sal, vye jouman, vye mo ki ap blese santiman timoun nan. Bon, lè w se manman yon timoun, oubyen w se papa yon timoun, ou gon jèn ti gason nan men w, w ap rele l zenglendou, w ap rele l papa vòlè, ou gon bèl ti demwazèl nan men w, w ap rele l manman pye lejè, manman sesi, manman sela. Bon, si tout bon vre, li tounen yon gwo papa gang. Si tout bon vre, demen si Dye ve, li tounen yon gwo papa vòlè. M pa wè pou ki rezon w pral sezi. E pa sa w te swete pou li, se pa sa w te bezwen, ni timoun nan jis obeyi w. Anfan, obeyise a vo paran li jis obeyi w cheri. Sispann di pitit ou vye mo, ki koze sa? Lè pitit ou fè yon bagay ki mal, ou dwe korije l, men se pa jan n ap fè l la. Dayè, li pa menm rekòmande pou ou korije pitit ou pandan w an kòlè. Poze w, kalme w, apre sa ou a mete lòd nan dezòd. Pa di pitit ou vye mo. Pa blese santiman l. Li se yon moun menm jan ak tout moun. Katriyèm sekrè ke ou bezwen konnen se fè edikasyon seksyèl pitit ou. Lè pitit ou kòmanse nan yon laj 11, 12 an gen anpil chanjman ki kòmanse fèt nan kò l. Donk ou dwe mete l chita pou esplike l chanjman sa yo poukisa y ap fèt e sa ki gen pou vin apre. Fè edikasyon seksyèl pitit ou. Pa kite se li menm ki pral chèche konnen nan lari a pou l pa al tonbe sou yon manman baz ki pou ba l bagay la yon lòt fason, ki pou fè l vin gen plis kiryozite pou l ta chèche konnen e fè bagay ki poko pou li. Donk, fè edikasyon seksyèl pitit ou. Senkyèm sekrè ke ou bezwen konnen se bay pitit ou lanmou. Gen anpil jèn, gen anpil timoun de no jou, si se pa t pè yo te pè paran yo, yo te ka di w sa gratitman. Yo te ka leve vwa yo byen wo pou y ap di w, Mwen menm mwen pa janm sonje ke papa m te janm di m li renmen m. Mwen menm mwen pa janm sonje manman m te janm di m li renmen m. Nou pa janm fè bagay konsa. Nou jis mete nan tèt nou, Mwen renmen pitit mwen, m ap fè sakrifis pou li, m ba l manje, m peye lekòl pou li, epi that's it, m renmen w. Non, se pa konsa! Dayè, lè timoun nan ap grandi, li wè tout manman, tout papa, timoun lekòl li yo peye lekòl pou yo. Men, lè li chita anndan lekòl li epi l wè manman ti kamarad li a vini, O mon cheri, li bo pitit la, ou entèlijan, ou sesi, ou sela. Mwen renmenw manman renmenw papa renmenw lèl rive lakay li se pa sal jwenn ou bal yon lòt yon lòt atansyon bay timoun ou lanmou se pitit ou liye bay pitit gason lanmou bo li anbrase li fèl santi l espesyal pa kite se deyò pou li al chèche atansyon sa yo bay pitit nou lanmou. Sizyèm sekrè ke ou bezwen konnen pou kapab mete an aplikasyon, se bat pou ou menm ou se yon bon egzanp pou pitit ou. Ou dwe yon bon egzanp pou timoun nan. Premye pa a se ou menm ki pou fè l, paske se ou l ap imite. Gen anpil paran mwen wè ki bezwen pou pitit yo mache sou 13 pou yo pa pile 14 yo. Sepandan, yo menm, yo gentan rive nan katreventwa. Bon, ou pa vle timoun nan pile katòz, epi ou menm w ap pike pou katreventwa? E vre? Bon, ou vle pou nevèdiswa pou l gentan kouche nan kabann. E sepandan, ou menm, lè w vin sot travay, ou pase pran bous ou, w al bwè ansanm avèk yon gwoup de zanmi, al jwe domino. Ou jis voye yon koudèy nan chanm nan, ou wè l kouche de je l fèmen, ou panse l ap dòmi, pa vre? Timoun yo gon don pou yo pa dòmi nèt ale. Menm si w wè de je l fèmen li konn tout sa k ap pase. Li konnen trè byen chak swa w al bwè avèk zanmi. Li konnen trè byen. Donk, ou mèt kwè m, jou ta gon ti fèt, pandan w al bwè avèk zanmi an l ap tann kou w ale, li menm tou l al fè sa li pa t dwe fè. Bay egzanp lan an premye. Mwen konnen fò w pran plezi w tou, men, dèke w se paran, ou dwe fè bagay yo nan lòd avèk disiplin. Bay premye pa a pou timoun nan kapab suiv. Setyèm sekrè ke ou dwe mete an aplikasyon se pa bay pitit ou manti. Gen anpil paran mwen wè yo tèlman vle timoun nan rive oubyen m pa konnen yo vle timoun nan yon moun ki san tach, esepsyonèl, san erè, mache dwat ou sesi sela, yo plen timoun nan avèk yon bann manti. Yo di timoun nan, ou wè mwen menm lè m te lekòl se mwen ki te toujou premye wi. Bon, ou konn sa m toujou ap reflechi? Lè tout paran ayisyen te toujou premye lekòl, kiyès ki te konn dènye? Si nou tout nèt te konn premye, paske si manman w di l te konn premye, manman lòt la di l te konn premye, bon tout jenerasyon an nèt te konn premye lekòl. Bon, kiyès ki te konn dènye menm? Bon, menm dezyèm pa t genyen paske nou tout nèt te konn premye. A! E lè l tonbe sou yon ansyen kanè w? Lè sa a, li pral kenbe w nan manti, li p ap di w anyen non, pou w pa rale zòrèy li, men pa gen anyen w pral di timoun sa a pou l kwè w. L ap pèdi konfyans nan ou totalman. Pa bay pitit ou manti. Si w pa yon moun ki twò entèlijan lekòl epi w ta renmen pou pitit ou entèlijan, Se pou w klè ansanm avè l. Se pou w di, Ou wè pitit mwen, ou wè mwen menm, ou wè jan w entèlijan la, m pa t entèlijan konsa. Men ou wè ou menm depi w fèt ou entèlijan. Mwen konnen ke w ka rive lwen. Mwen konnen ke ti mwayèn sa w pote ban mwen an, lòt mwa ou ka pote yon pi gwo mwayèn ban mwen. Men ou pa bezwen di l konsa. O! E mwen ki te konn premye lekòl wi. Papa sòt. E mwen ki te konn pre. Non! E lè l tonbe sou yon kanè mwayèn 4 ou cheri? Hum! Uityèm sekrè a se kèlkeswa relijyon w, kèlkeswa kwayans ou, toujou entèsede pou pitit ou. Priye pou timoun yo. N ap viv nan yon mond kote ke kèlkeswa jan ou mete yon timoun chita ou pale ansanm avèk li, sa pa sifi pou l pa pran nan pyèj mond sa. Men, si ou fè travay ou byen, epi ou akonpanye l avèk anpil lapriyè, l ap reyisi. L ap reyisi, li pap tonbe nan yon seri de bagay ki gen nan mond sa a. Donk, a bon antandè, sali. Mèsi paske ou te gade videyo a, mèsi paske ou pral pataje li avèk yon manman pitit oubyen yon moun ki gen pou gen pitit. Mèsi avèk ou menm ki potko fè pati de fanmi an pandan map pale la wap tou abòne sou chanèl la wap like video a merci anpil nap wè konsa nan yon lòt video a la prochèn.